Yon gran salitasyon spesyal pou chak grenn moun ki pral gen chans pou yo gade ti video sa. Siw nouvo sou chanèl la mwen swete yon gran kodyal byenveni ou sou Infocris. Pran CV. Si w poko abòne avèk chanèl la tou peze ti bouton abòne a pou resevwa tout videyo ke nou pral poste sou chanèl. Ou menm ki vle fè wout Mexique la donk jodi a mwen vin di ou ki kantite kòb wap gen bezwen pou fè wout la donk pou w pa pran nan difikilte. Donk, n ap fè sa byen rapid. Donk, mwen p ap konnen si se Chili w ap soti oubyen Brezil. Donk, lajan ke w ap depanse sot Chili oubyen Brezil pou rive peyi w, donk, mwen p ap konn ki kantite li ap ye. Men m ap di w, konbyen kòb w ap gen bezwen soti peyi w pou rive Meksik. Donk, ann pati. Donk, men kantite kòb w ap gen bezwen pou soti Pewou pou rive Meksik. W ap gen bezwen 250 dola ameriken pou soti Pewou pou rive Ekwatè.

Wap gen bezwen 70 dola pran bato pou soti kolonbi lèw fin pran bato lè sa wap gen bezwen 50 dola pou rantre nan raje a poukisa ou bezwen 50 dola pou raje a si ke ou kontre avèk volè nan raje a si yo ta mande ou kòb donk pou ka ba yo. 20 dola oubyen 30 dola nan 50 dola sa oubyen donk ou ka ba yo tout tou sa depan de kantite vòlè ou rankontre ya men fòk gon bagay sou ou fòk gon ti kòb sou ou kanmenm pou sòti nan raje ya si ou pa anfouye nan raje ya wap sòti nan raje a sou 4 jou, men si w anfouye, wap sòti sou 7 jou pou rive nan premye refije Panama. Lè w rive nan premye refije Panama, wap gen bezwen 25 dola ameriken pou al mete w nan dezyèm refije. Lè w rive nan dezyèm refije a, donk la ou pral gen bezwen 40 dola. Ameriken ki pou mete ou nan twazyèm refije. Lè ou rive nan twazyèm refije Panama, kounye a ou pral gen bezwen 7 dola Ameriken ki pou mete ou sou fwontyè Kosta Rika avèk Panama. Lè ou rive Kosta Rika, ou ap gen bezwen 15 dola Ameriken ki pou mete ou nan kapital Kosta Rika. Kote ke ou pral pran bis nan yon palad ki rele 710. Lè ou rive nan 710 nan kapital Kosta Rika, lè sa ou pral gen bezwen 15 dola ankò ki pou mete ou sou fwontyè Nikaragwa. Donk ou pa pou rive sou fwontyè Nikaragwa nèt paske. Ou pap ka travèse, yo pap kite w travèse sou fwontyè a. Donk, te w yon kote ki rele Palke. Lè w rive Palke, w ap gen bezwen 20 dola ameriken, donk, pou w pran yon taksi ki pou mete w nan yon stasyon moto. Donk, pou w kontinye wout la. Lè w rive nan stasyon moto a, si w vle pran moto pou w rive bò ti dlo Pou w travèse, pou w travèse yon ti dlo li pral mete w bò ti dlo a lè sa w ap gen bezwen 3 dola ameriken ki pou travèse ti dlo sa avè w men ou gentan rive Nikaragwa donk konbyen kòb wap gen bezwen pou w depase Nikaragwa gen bezwen 30 dola ki pou sòti avè w Nikaragwa ki pou mete w Ondiras lè w rive. Ondiras wap gen bezwen 50 dola ameriken ki pou mete ou Gwatemala. Donk lè rive Gwatemala li obligatwaman donk pou ou gen bezwen 250 dola ki pou mete ou nan fontyè Meksik. Wap jwenn nan donk moun kap òganize vwayaj yap pran nan menw 250 dola ameriken ki pou mete ou. nan fwontyè Meksik avèk Gwatemala. Donk, 250 dola sa a, Ameriken ap pran nan men w nan. Donk, se ladan l w ap peye otèl, se ladan l w ap manje. Donk, ou pap depanse ankò apre 250 dola Ameriken w gen pou depanse Gwatemala pou rive Meksik la. Donk, lè ou rive nan fwontyè Meksik la ak Gwatemala, w ap gen bezwen pou pran yon ti, w ap gen bezwen 5 dola oubyen 10 dola donk pou pran yon ti bis k ap vin mete w Tapachula, Chiapas. Tapachula se la tout imigran yo reyini yo. Donk, depi ou rive la, sè ke ou rive Meksik. Donk, e nan total kòb. wap gen bezwen donk pou fè wout la donk wap gen bezwen 1250 dola ameriken pou fè wout la donk sa depan de depan sa wap fè wap peye otèl epi wap peye manje tou fò manje fò peye otèl donk Ou dwe mache avèk 1500 dola ameriken ou 1600 dola ameriken pou w fè wout la. Manje ladann pa pran forè a plis ke 100 dola ameriken paske volè yo vrèman agresif. Donk, e nan dènye moman sa yo, volè yo pa vle wè rasta menm depi w gen cheve trese sèke si yo pa bat ou yo tiye w. Yo gade sou konpòteman w pou yo wè sa pou yo fè avèk ou. Donk, mwen di nou mèsi paske nou t ap gade ti videyo sa e m kwè ke.